sou zanmim nan lèw ke ou fin gade video sa m pa konnen si se video sa map poste anvan oubyen si se prank an lè ke ou fin gade video sa wap kal gade prank m fè m sot fè sou zanmim nan. Jodia nou pote yon bèl ti video pou ou. Avan menm nou komanse vin nan video a nap diw pa bliye abòne avè chanèl la like kite kòmantè pataje video yo epi klike sou ti klòch lan pou nou kapab resevwa chak notifikasyon lè nou lage yon video pou kapab toujou jwenn yo. Yes Video jodi a kisa video nou pral pale la nou pral nou pral baw kelke kesyon gason toujou renmen ap poze fi ke yo pa janm fi yo toujou difisil pou reponn nou men nou pral baw kek kesyon kek repons an ale ansanm an ale ou prè Ou prè pou reponn tout kesyon yo a tout mesye yo? Nou pral fè sa nou kapab. Yes.
Premye kesyon nou genyen guys, m ekri tout ti kesyon nou yo, kelke kesyon e pa tout. Ann ale, premye kesyon nou genyen se. Eske se vre fi an mèt gen 30 soulye epi li apèn itilize 5 men l kontinye achte. Gason yo toujou di sa, poukisa yon fi gen 30, mwen menm gen 2 sèlman epi m toujou fre, m toujou dis, m toujou dat. Ebyen, konnen ke fi yo. Se fi ki konsa, sa se de nati. Fi toujou renmen achte, fi menm si pa renmen. Achte, achte, nou pa janm bouke fin achte. Depi nou pase yon kote nou wè yon chòp ki gen rad, ki gen sandal, ki gen bijou. Konnen fi ap toujou vizite Men kounya Gresale. pwoblèm nan yo, pwoblèm nan gason yo genyen an pouki sa lè nou achte yo nou pa itilize yo, nou sèlman itilize sik oubyen nou itilize. Pwoblèm nan se ke fi renmen genyen anpil bagay. Anpil, fi an toujou renmen wè, fòl wè bagay la anpil. Vaz, e sandal, soulye, Kòmsi tout ti bagay nou konnen fi renmen gen sa yo lakay li pou l santi l byen se sak fè nap toujou wè fi an li menm menm si l te achte 50 bagay piye menm si se 5 lap itilize ladann li santi l byen avl di fòk li wè yo devan je l antouka fòk li wè yo devan je l pou lap gade yo pou pou ti pandri l bèl li gen ti souliye l ti rad li. Sa se de nati, sa se bagay fi, fi se konsa. Sa pa refize. Ya.
Lòt kesyon nou gen ankò se, èske se vre fi pa ka kenbe pawòl? Èske se vre? Sa pral depan, se pa paske fi an pa ka kenbe pawòl li, se paske nou ka panse ke nou pral fè yon bagay epi

Si yo bay yon si yo di fi yon pawòl kounya la fi a depi pawòl la gen 30 minit fi a ap di yon lòt minit kanmenm non se pa konsa. E anplis se vre sa rive dèfwa sa pa depan de moun non gen fi sa pral depan de kisa ou di a si se yon bagay pou blag oubyen yon senp pawòl konsa fi an ka jwenn yon zanmi li rakonte l men si se yon bagay enpòtan
relasyon santimantal se 2 bagay diferan ou pap di li pap janm di l.

Gen gason konnen gen ti alò ki gason ki ki pale anpil. Gen gason ki djòlè ki pale yn fwa ke li sot fè yon bagay la li pale li achte sal pale li fè sal pale li kouri l pale li danse l pale bagay li gason ki djòlè tou tankou ki renmen toujou ap moute tèt yo di se mwen ki sesi oubyen si moun nan bezwen fon ti zo la moun ap vin yo ofri w de bagay nan gason sa yo m pa renmen stil de gason sa yo epi tou gen gason tou ki kòman m te ka di sa gason ki.

Yo pa diw konsa boo. Fò nou respekte fi. Paske fi enpòtan. Ou pa sipoze arogan avè moun nan nenpòt nan. Ann ale lòt kesyon nou gen ankò. Eske fi konn fè fake lè yap fè sèks? Sa se kesyon gason wi mezanmi. Sa se gason ki ta renmen konnen kesyon sa. Yo toujou ap poze yo pa janm. jwenn fi fasil reponn yo de sa yo nap poze la. Wi fi konn fè fek e sa rive trè trè souvan sa pral depan de sitiyasyon moun nan. Wi sa rive fi konn fè fek sa pral depan de nan ki pozisyon moun nan twouvel la pase dèfwa moun nan konn just ap satisfè yon moun ou pou yon moun pa egzanp moun nan ka gen maril la mari a anvi li menm li pa sou sa plis ke li gentan konnen se yon obligasyon poul satisfè mari a li just satisfèl men pa paske li sou sa vre lè konsa moun nan pa sou san moun nan pa sou san wal fèl li gen dwa ap de moun twoke li

Wi, li oblije asepte fèl men pa pou sèvi. Ou oblije akonpli devwa w a yon chwa. Ya.
Lòt kesyon ankò nou genyen, èske nou toujou rakonte zanmi nou jan jan sa te ye lè nou sot fè l? Oupss!
Kesyon sa a pi dwòl. Gason toujou panse fi di nenpòt bagay. Non! Fi pa menm jan avèk gason. Gason ou ap wè, pa egzanp, yo tou Yo pi ouvè pou yo kòmsi yo wè yon zanmi yo rakonte tèl bagay di yo, yo te rakonte de mennaj yo, de jan yo te ye, fi pa konsa. Fi diferan.
Anfèt sa pral depan de fi a. Wi, sa pral depan de fi a.
Gen fi ki ouvè tou menm jan avèk gason. Gen moun ki fèl, men anfèt. E pa tout fi. E pa tout moun. Wap jwenn gen fi mwen menm tankou mwen menm trè pèsonèl, m pa pral chita ap m ap rakonte. M ka rakonte zanmi m di m.

Li pa bezwen yon bagay ki egzajere ke sa jan nou panse a non. Pa panse ke se gwo a ki pral vole ou. E ni tou si w ta gen yon gwo ki egzajere pou w pa di konsa woy mezanmi bagay sa two gwo ou kwè ou kwè e fi yo pap kouri lè yo non e pa konsa. Egzateman non sèlman gen mèt li tou sa pa depan de jan wap fè l la.

Depi ou konn sa wap fè a e met pi piti gwo that's it guys. Epi se tout ti kesyon sa nou te gen pou ou, nou te pote pou ou, m espere ke nou satisfè, nou satisfè de repons yo tou. Nou gen pou nou vin avèk lòt kesyon, men se kesyon ke fi pral bezwen konnen de gason, nou gen pou nou vin avèk kesyon sa. Men pou konya, enjoy ti video sa, epi nap di. Mèsi a tout moun ki pral gade video a, nap di kontinye. Mèsi tou a tout nouvo abone nou yo. Wi, nap di kontinye abone, like, kite komantè, toujou pataje video nou yo paske nap vin avèk bèl bèl bèl video. Epitou kòm se kesyon, kite kèk repons pou nou anba komantè. Ya, si w gen lòt kesyon tou ta renmen konnen, lòt bagay ou ta renmen. Ou ta renmen konnen de de kesyon ou ta renmen poze fi ke ou pa janm jwenn repons ou ka toujou kite yo anba kòmantè a pou nou nap fè lòt pwochèn videyo nap reponn ou ak tout kesyon yo epi nap di bay bay a la pwochèn pou yon lòt ti videyo.